Hello tout bèl fanatik Mia yo ki jan nou ye misper ke nou anfèm Jodi an la mwen vini avèk yon nouvèl video pou nou jan ke nou ap gade la se te anivèsè Mia ok mwen te prepare yon ti gato mwen pral moutre nou ki jan ke mwen te fè sa. Ok mes amour an nou antre nan video a byen rapid pou mwen te prepare gato mwen an ki sa ke mwen te fè mwen te itilize yon baton beur ok ou menm ou kapab itilize mak prefere ou epi mwen ta byen bat li la mwen ta mikse li Ok pou li kapab fin si bè a li pa byn bat ok gato la li pa fin alò mwen pa mete anpil sik pa rapò ke eh farin ke mwen ap itilize a li pa yon farin frans senp ok li deja melanje avèk sik men mwen menm mwen te mete sik lan pou li te ka yon ti jan. pi dous. E anplis tou la mwen ap byen bat li. Farin sa tou nou kapab itilize li ak dlo sèlman epi lwil san ke nou pa met bè. La mwen gen jòn ze a ke mwen te kou e mwen te kase mwen te pran jòn nan se 6 grenn ze ok. Mwen fin pran jòn nan mwen melanje li. Avèk bè mwen an sik mwen an mwen ap byen mikse li pou li ka bon mwen yon e krèm byen delisi ok knnya ki sa ke nou a fè mwen ajoute 3 bouchon esans vani nwa Ou menm ou kapab mete blan nenpòt sa ke ou vle. Mwen ap byen mikse li pou li kapab byen fen pou sik lan fonn ladan epi mwen pral ajoute lèt. Mèsi anpil pou chak zanmi fanmi ki ap ede mwen avanse avèk chanèl mi a. Mwen di nou anpil mèsi e map travay anpil pou nou pou ke nou kapab toujou jwenn video la mwen ap debouche let mwen an si ke nou tap gade nou remake mwen te pran yon ti bol mwen te mete enpe krem la dan se pa rapò mwen ta fè yon gato chokola tou mwen te retire yon ti kal krem pou mwen kapab mete la dan. Mwen a byen bat li, mwen a byen mikse li pou mwen ajoute farin mwen an. Mwen ajoute farin mwen la, 3 sachè e farin. Sonje ke mwen di nou farin sa nou ka fèl sèlman a dlo e pi lwil. Men mwen men mwen pa renmen dlo ak lwil la, mwen te mete lèt nan plas e dlo a e pi mwen mete bè nan plas lwil la. La mwen ap byen mikse li, si nou ap remake mwen pa mete poud de levasyon ladann, pa rapò farin sa gitan gen tout bagay ladann deja, li ap leve pou kòl m pa bezwen konplike l. Sa se blan ze a mwen pran. Se 6 grenn ze jan ke mwen te di nou talè an, mwen ap bat li. Pou ke ou konnen si ze ou a bon, men kisa ke wap fè, wap bat li nan yon pwen. Map montre nou, jan ke nou wèm fèl la, nou wè li yon ti jan likid toujou. Se lè ke ou bat ze a, li, menm si ou chavire bòl la, li pa tonbe, li vin vrèman solid. Lè sa ze a bon. Ou kapab fè krèm pou dekore avèl tou. Nan yon lòt video map moutrew kòman ou kapab fè krèm avèk ze a pou ou dekore gato. Nou wè kòman ze mwen an li gitan byen mikse, mwen byen bat li, mwen chavire bòl la la li pa fouti tonbe. Menm si ou bat bouda bòl la li pap. tonbe eske nou wè kijan li ye nan kiyè a ok li vrèman byen bat la mwen ap ajoute li nan mas mwen an lè mwen ajoute li nan mas lan la vin rann mas la pi likid toujou mwen pa fè mas lan tro likid pa rapò jan ke mwen sot di nou talè a farin nan se yon farin ki vrèman leve Osito ke li leve trop li pral rann gato a paka koupe byen paske gato a pral vin tro fen. Se konsa la mwen deja fin byen bat li epi mwen pral mete li nan fom pou mwen kapab mete li e anba fou a. Mwen te mete li nan 350. e degre ok se konsa ke mwen fèl ou kapab mete li nan 300 e depandaman de fou ke ou genyen ou kapab mete li nan 400 tou ok men mwen men mwen toujou fè li nan 350 ki dire m o mwen 45 minit si se yon gro gato men kom sa yo se nan ti fom piti yo te ye li te pranm o mwen 30 minit pa anpil. Toutotan fòm nan pi piti, gato la pi piti, l ap pran ou mwens tan. Toutotan li pi gwo tou, l ap pran ou plis tan pou li kapab kuit. Se konsa, mwen te deja byen koupe gato mwen yo, ok, si ke nou ap gade la. li fin koupe yo byen bèl mwen te mete papye fimi anbal ok pou ke li pat boule se konsa mwen men fè gato le gato a pa boule anba li bon li koupe trè rapid mwen te ka kite li ansanm avèk joun nan ladann men mwen pat chwazi kite l pa rapò ke De fòm yo te diferan, anlè a te parèt pi gwo pase anba, mwen te oblije koupe l pou mwen te fè menm aliman. Etou gato chokola li menm, li te pi piti tou, mwen te oblije koupe yo pou yo menm aliman. Si nou ap remake la mwen mete yon ti lèt, ou kapab mete yon ti dlo sikre oubyen ou pran yon lèt Nestlé, ou vide yon ti lèt ladan l pou w kapab simen sou gato a, pou l rann krèm nan byen kole ok e anplis tou mwen mete l sèlman sou gato chokola paske gato chokola toujou renmen gen yon ti gou ame se sa k fè ke mwen mete l la mwen ap mete twazyèm etaj nan sou li nou pou ke jan mwen kote mwen fè gato twa etaj nan sans mwen di twa etaj jan mwen mete twa pati e sa se premye fwa mwen mete yon gato konsa mwen mete li 3 pati ok 3 pati an mwen mete e chokola pou separe yo se konsa mwen te chwazi fè la mwen a byen koupe mwen a fin koupe tout o kamera pou l pa pran plis tan Mwen deja fin byen koupe li epi mwen ap mete krèm sou li. Jan de gato sa yo, yo pa ka pran krèm e ki leje, e ki peze. Ok, gato fin sa yo pa ka pran krèm ki twò peze paske li ap rann gato a paka kenbe kòl lap trò fò pou li ou pa sipoze mete anpil krèm krèm sa yo se yon chantilly men ki vrèman peze gen chantilly ki lejè konsa gen tou ki peze sa mwen te oblije pase lejèman sou li poul pat anpil paske chantilly sa jan ke mwen di nou an li gen anpil pwa ladan mwen te mete li E lejèman, mwen pa pase anpil pou l pa kraze gato a. Se konsa, mwen byen pase li sou li, mwen pa p tèlman fin glase l nan yon sans pou l swa, paske mwen pral mete grenn ladan l, mwen pral ajoute lòt bagay. Lè w ap fè gato a, w ap mete grenn, ou pa oblije touye tèt ou pou l tèlman swa, ok. Si ke w ap fè yon lòt dekorasyon kote ke Lot pati ap paret ok. Men kote ke wap bezwen ki pou paret lan wap fel pi swa. E si ke ou vle tou ou kapab toujou fel maksimom ou fel swa se konsa wap bay kliyon nan pi bon sevis. Konsa tou mes amour mwen te byen siye e bo gato a pou li pat sal. Si nou ta remake e video mwen an vreman blanch se pa rapor ke Flash telefòn mwen an te limen mwen pat wè sa mwen tap fè video a mwen pa wè sa e li vin rann gato a parèt blanch lè mwen te vin remake sa li te ankò trò ta mwen te gitan fè tout pati sa yo ok mes amours. Se konsa mwen deja dekore ti bò sa yo epi mwen ap fè kelke ti pwen nan mitan gato a se sa. Mwen te di nou, m pa t tèlman bezwen fè l swa, paske mwen pral mete lòt bagay. Oke, la mwen te vin ranje limyè a pou nou te ka wè sa mwen ta fè. Mwen te retire li, se konsa gato mwen an ye. Se konsa, mwen ap byen pase, m ap mete Happy Birthday, men mwen pa t chwazi ekri non mwen ladan l, mwen te jis chwazi fè yon. Ti kè pa anba. Se pa yon gwo kè. Nou wè kòman m fè l. M annik mete 2 ti pwen. Mwen fè l tounen yon kè. La mwen ap mete kèlke ti pwen pou mwen kapab ajoute balèn mwen yo. Ok mes amours. Se konsa mwen pral ajoute ti grenn ladan Pou mwen kapab tèmine, mwen pa tèlman konplike gato mwen an. Ok, se te yon bèl jou pou yon moun ki trè spesyal e se yon jou spesyal tou ke Bondye te met mi a sou tè a pou te ba nou plezi, pou te moutre nou fè gato, lòt dekorasyon. fleur pou moun ki konnen mwen avan sa nap konnen anpil fleur ke mwen konn fè anpil lot bagay mes amour mwen renmen nou anpil se konsa mwen te ranje gato mwen an sou tab lan nou wè kijan ke li te bèl mwen te koupe li la e pou mwen tal manje mwen renmen nou anpil si nou te renmen video a kite yon jèm pou mwen patajel komante di sa ke nou panse bizou mwa.